Nice B pa gen dlo pou k lave l Nice B konn kouri l pa konn kache Tande sa m pral di nou an Nice B premye live li te fè a nou te wè jan tout moun t ap fòse l atake l pou l te sòti pou yo wè si se kote yo panse al te ye ebyen li te di nou l p ap sòti li di nou li pa rete avèk moun li p ap sòti ebyen tande jodi a la a Nice B refè yon live. Li fon life li fèl nan lòt chanm men se pa nan menm chanm premye chanm nou te wèl te fè life yè a se pa nan menm chanm sal fèl Nice B ap pran ayisyen pou egare pou enbesil ok tout moun kap di Nice B kokol pou li li fè sal vle li koupe ak moun li vle wi se sa se pa anyen nou vin di ki mal Mwen menm sak pase a se pa menm vin pale mal de Nice B ebyen pou ki rezon l oblije ap bay manti pou ki rezon l pat kanpe nan live li al di konsa wi mwen avèk tèl moun mwen t kay tèl bandi map fè biznis mwen sa pa pwoblèm de de la kounya se pèp la k konn kijan yo pral trete l kisak pral rive l men kounya la Nice B mete de pye l nan yon sèl soulye kwè m si nou vle si Nice B nan Ayiti nan jan de bagay sa yo, l ap difisil pou l remoute nan Repiblik Dominikèn nan paske nou deja konnen dcpj pral fè ankèt, pral mennen, pral fè tout fason pou l pa retounen moute san yo pa wè. Yo pral bat pou yo kenbe li, pou yo kenbe Nice B. Tande sa m pral di nou an, moun k ap joure l yo pa joure l paske m vin fè nou konnen depi se bouzen, depi ou te mèt te gen nenpòt fanmi w, depi w konnen se bouzen l fè, tou pa konfye nan li ankò depi se bouzen li ye lap fè tout bagay pa gen anyen k twòp pou bouzen depi w wè moun nan te gentan kanpe li denonse li deklare tèt li kòm bouzen bon pa gen anyen w bezwen nan li ankò paske Niceby sa m pa vle sa m pa renmen de Niceby sou rezo a l son bouzen tout moun konnen l son bouzen ebyen l toujou moute lap bay jèn fanm ki pa bouzen yo lap Ba yo konsèy pou yo antre nan bouzen menm jan avèl. Se sak fè m wè Nice-B, mwen pa di l pa al lekòl menm men si Nice-B fè 2 ou 3 klas li pa fè plis paske Nice-B konpòte l menm jan avèk yon enbesil sou rezo a. Paske ou se yon bouzen. Mwen m ta renmen konnen eske si Nice-B fè pitit li, si Nice-B vin gen yon pitit la jounen jodi a la eske l ap aksepte fè pitit la konnen se yon bouzen li ye? Eske l ap bay pitit la kou bouzen. Eske lap moutre pitit la bouzen menm jan ansanm avèl? Em pa kwè. Li difisil pou yon manman bouzen poul leve pitit li kòm bouzen. Menm yon vòlò pap janm bat pou pitit li vòlò. E nou gen nou konn stil fanm nou pran yo. Ok m pa kwè nap rive nan yon nivo sa menm si n ta gen yon madanm nap jere bagay pèsonèl nou avèl non non pa nan non pa rive nan nivo sa cheri m pral vin avin. Yo Nasby Bon m zo baww sa Ben si diw nan menm fèl byen rapid man pou koupe live lan zo. Sa pou m fè la? Annik fon ti soti deyò sèlman man. Epa Annik antre konti lakay soti moun de, ye? annik konti soti deyò sèlman fòm m Epi m pa gen segonn. dekoum deyò m ap soti non. Lè m al sot deyò a sa vle di kisa? Bon m y- tach la yo gentan ban mwen pral soti? Lè m al soti deyò al fè kisa? Tach la yo Yon gentan jòj. ban Venez ladan. Hein?
Gon ti vòlè k rele Hein? Didik, depi kilè vòlè te gen bon kè l t ap defann bouzen konsa? Hein? Gon vòlè k rele Didik ki vin moute nan lari avèk fo foto a, vye Alòs e foto a. tèlman, e tèlman biznis bouzen an mache pou Nice li gentan fè vant, gentan fè, gen, gen, gentan fè tete, gentan fè dan, epi l di oh m pral fè vant lan wi, m pral fè vant lan, kòb vant lan l sot dèyè la.
Si Ayiti m ye, kòm nou di Ayiti m ye madan gang mwen ye, si Ayiti m ye polis yo ap pran m epi yo mete m nan prizon epi that's it. Nou panse nou menm nou ka fèm kri, nou ka banm pwoblèm? Nou ka banm pwoblèm? E pa nou k peye bil mwen pou mwen, e pa nou k fè anyen pou mwen. E konyen m konyen. Konyen m konyen. Nèg la ap radote, ap di sesi, ap di sela. E konyen m konyen, zozo m pran. Zozo m pran, m pa fè anyen. Ap di m sot deyò, an m pral fè deyò. Sa pou yon moun te gen kòm prèv? W ap tande bebe? Sa pou yon moun te gen kòm prèv pou yo te ka di m madan bandi? Sa pou yon moun te gen kòm prèv pou yo te ka di m madan bandi? Sèl si tatou nan ponyèt mwen yo te parèt, tatou nan ponyèt mwen yo, m gen yon zozo la, m gen yon zozo nan pye m, sèl si zozo sa te parèt. Bon, bon, bon, tatou m nan men m, epi foto parèt epi li pa parèt ladan l. Epi n ap di m sot deyò. Chak kote m pase, yo kenbe m. O, o, fò m bay tout esplikasyon tatou ki sou mwen. Pandansetan, nou kafonnen m. M kwè polisye Ayiti yo, nou kafonnen m sou entènèt la. Se vi sa m regle. E ti fi bouzen mwen regle m pa konn anyen Ayiti non. Bon m tèlman sot Ayiti lontan, m tèlman sot Ayiti lontan, lè m ap desann manman m oblije di l ap desann ansanm avè m nan imigrasyon yo te pran m nan. M pa, m pa prèske konn anyen Ayiti ankò non. Kounye a pou polis kanpe m, pou polis ap, yes polis ka kanpe m, men polis pa ka kanpe m pa vle m ale. Polis pa ka kanpe m pou polis pa vle m ale paske m gen yon tatou sou mwen. Tatou ki sou mwen yon zozolyè. Pandansetan. Pandan se tan tatou ki sou mwen an li pa li pa vle di anyen ki gen. Map soti non lèm al sot deyò a sa vle di kisa bon tach la yo gentan banm mwen pral soti lèm al soti deyò al fè kisa tach la yo gentan banm mwen pral soti nan just nan just pou etire dout lan men oh ok yo kenbel nan tèt yo bebe bon m dim pa sa bon e sendomeng li ap dim sot deyò al sot deyò al kibò sot deyò al kibò.

Men, nou di sa e tèt kabann se si, m pap soti deyò, la m ap rete. Ayiti, men, la m ap rete, m pa gen ni moun deyò m ap soti la, m pa dwe moun deyò a. M dwe moun deyò a, ki deyò m pral soti? O, e pa kounye a m ap kaka, m pa ka kaka, m dwe moun entènèt. O, m se madan bandi, m se sesi, m se sela. Nou panse sa la ka fè, ka, ka fè, ka fè nou, nou ka fè m fou? Dat m ap pase mizè, dat m ap pase mizè m t ap vann.

Waww Nayzi madan gang.
Pil bal kap antre ayiti. Se sendomeng yo soti. Neg sa yo bezwen fanm ka pral achte pou yo. DG banm di w yon bagay patnè Patnè m al fè Uber tande baz al bwase lari a Yow DG m sot ap gade Nice B la M sot ap gade Nice B avèk tout kòmandan yo site non nan men sou live lapè a Yow kòmandan moutre tout chanm li nèt tout kay pa l la tout deyò nèt Nazli moutre kote l ye a. E de bagay diferan menn. M sot ap gade la Soulay la fè ak Yow gon seri de bagay nap fè diskrimine tifi a menn Yow fò nou pa fè sa moun ki chèf bandi yo moun kap koupe zòrèy moun moun kap tire moun mesye nou pa nou pa fokis sou sa menn. DG bay misye yon bwavo misye ap byen pale DG. Wi bon bagay bon bagay sa vre.
Yo ta sipoze met yon tchek sou yo. Medam sa yo pa di yon en. Met yon polis sekrè sou yo. Met yon sib sou yo pou wap sekirize yo. Otomatik nèg medam yo parèt sou fwontyè a. Yap pran yon direksyon. Yo sipoze gen kontwòl yo. Yo sipoze gen kontwòl yo. Paske medam yo depi yon desann sou fwontyè a. Yo pase pa okap. Nenpòt machin yo moute yo tou vale. Bon pa gen moun ki pa gen koudèy sou yo. M fè konbyen tan m pa live se paske m te gen yon nèg ki vini mal konyen avèl. Non, ayisyen gen pwob, gade, m, gade, m fè bouzen yo gen pwoblèm ansanm avè m, m fè bon moun yo gen pwoblèm ansanm avè m, kisa nou vle m fè? Nan kisa pou m fè l kanpe la? Kounya, kounya, Kanpe. kounya m fèk fin fè tete m Ou nan kòk serye? bouzen m Pou m kounya fè l di m kanpe? konsa m M pa avèk konn ou lanmò serye san non. jou. Nou pa konn Nasby? Pou n ap di m fè l kanpe?
Kounya nap dim konsa, m avèk lanmò san jan. Kisa pou m fè avè nou moun tiktok? Pa reponn li ok se bon e sa m te bezwen Djò se pa ou menm ou reponn ankenn moun kap fè moun fè kaka Kòman sa pou m fè l soti deyò al e al anba live li an al mande l sa pa vin mande pou m fè l pou anyen m pa la pou ap mande sa li pa dwe nou ankenn eksplikasyon Li pa dwe nou eksplikasyon, li pa dwe nou anyen. So m pa m pa mwen k pral vin mande l sa o. Kòm nou te di e te li menm, nou voye videyo ban mwen a fo non voye foto ban mwen k ap chute kan e pa li menm m pa dwe nou eksplikasyon. Ay di la e Bon manke l janm sifri te an. di konsa.
Oh banm bloke w baz, banm bloke w. M pa m pa janm dwe moun anyen menn, dakò m bloke w zantray. Pa fè kaka sa o. An Sa an. vle di lavi m pa m menm se se se plase l plase pou m pa janm alèz mwen menm.